Sin, pou lotonomi dè fam peyizann e la sekirite alimantè di Sid.
Responsablite pa nou nan pwojè a se fòme e akonpaye òganizasyon peyizann yo nan lit, an patikilye GFF, nan lit lap mennen kont aflatoksin. Sa vle di ak ede yo pou yo wè kòman yap fè mizanplas yo, sètadi lè yap fè pasèl yo kòman yap mete mizanplas pasèl yo, Kòman yo menm y ap devlope sa ki gen pou wè tou avèk aktivite pandan y ap rekòlte, epi ki aktivite pòs rekòt y ap fè, sètadi triyaj grenn yo, mete an plas destrikti parapò a sa syans lan di ki kapab ede yo redui prezans aflatoksin nan. Kòm nou konnen deja aflatoksin nan bay pwoblèm kansè, li fè fanm ansent fè avòteman, li fè timoun pa ka grandi, li fè granmoun yo malad trè souvan. Donk responsablite pa nou se akonpaye yo pou ke yo menm yo kapab diminye risk. sa nèt lè y ap vann pwodui yo pou ke moun kapab konsome pwodui sa yo san yo pa gen gran pwoblèm, san difikilte. Donk, sa se prensipal reskonsablite pa nou nan aktivite sa. Men konsa n ka konseye yo tou sou lòt aks an ka bezwen. Ok, di nou non, pwojè sa pral egzekite nan sèl komin Tòbèk oubyen? Alò, se yon pwojè k ap egzekite prensipalman nan komin Tòbèk, men ki touche plizyè seksyon oubyen twa patenè kle. Gen nan Bewo. Kote ke yap fè aktivite sa a, lansman sa a fèt la, se la prensipal baz la ye. Men gen biren tou, ki se yon dezyèm pòs ke yo menm yap touche kote yap transfòme dechè yo an chabon brikè. Men gen la frezilyè tou ki se yon twazyèm pwen yap touche. E nan pwen sa yo menm yo gen pou akonpaye peyizan yo nan mete an plas sa nou rele. CEP ki se Chan Ekòl Peyizan, sitou k ap chita sou kòman yo menm yo kapab lite, mete an plas bon pratik agrikòl pou lite kont le chanjman klimatik. Premye a se, sa w sot di a la, pa koupe pye bwa. Sètadi ofri pwodiktè yo yon lòt altènativ kote ke yo ka ranplase bwa yo konn boule a, lè nou ka itilize dechè pou yo menm yo fè chabon pou yo fè manje yo e konsa komèsyalize. E nan kad pwojè sa a, yo genyen 10 tòn chabon brikèt yo gen pou fè. Men yon lòt aksyon enpòtan tou se pèmèt òganizasyon k ap. Vann pwodwi ke moun konsome yo tankou manba, pou yo vann yon manba de kalite, ki lib de tout prezans aflatoksin gen ladann kòm dezyèm priyorite paske sa se yon priyorite nasyonal ke li ye. Twazyèm aks li genyen tou, ou konnen chanjman klimatik jodi a parapò a derègleman ki genyen, lapli ap tonbe nan lè w pa t atann, solèy ap bat nan lè w pa t atann, kounye a n ap eksperimante ansanm avèk yo nan kad pwojè sa a, kòman yo kapab mete an plas bon pratik pou yo kontinye fè jaden san ke yo menm yo pa vrèman sibi totalman. efè oubyen konsekans chanjman klimatik la li menm li genyen sou yo nan lokalite pa yo a ki se Lafrezilyè k ap touche pa aks la. Anviwon konbyen moun k ap gen pou benefisye pwojè sa a? Alò, lan kad lan kad pwojè sa a gen 2 kategori de benefisyè, men si nou pran benefisyè dirèk yo, genyen 184 benefisyè dirèk ki gen. Men, konsa tou, nou gen inivèsite yo tou ki genyen de benefisyè dirèk ki se 2 stajyè n ap genyen, men yo menm se stajyè an redaksyon de memwa. Ou konnen, lè etidyan yo fini nan inivèsite yo, souvan fwa, yo konn gen difikilte pou ke yo menm yo rive pwodui dokiman memwa yo. Premyèman, pa rapò a depans ki asosye avèk li, e pwojè a deside li menm pou l akonpaye de ladan yo sou twa aks sa yo ke l genyen. Donk ki fè, an deyò de 184 benefisyè dirèk ki genyen nan pwojè a, genyen de lòt etidyan k ap vin fè memwa yo a tit de. Stajyè nan kad pwojè sa a pandan 9 mwa ke pwojè sa li menm ap dire. N ap travay pou n valorize dechè biyodegradab agrikòl nan peyi Dayiti, kote ke nou menm nou la pou n pote sipò nou avèk òganizasyon OJCADB ki se youn nan benefisyè nan kad pwojè sa a, kote ke nou pral travay pou nou pwodui 10 tòn de chabon ekolojik. nan komin Tòbèk, sinon nan depatman Sid peyi Dayiti. Chabon ekolojik se yon altènativ ki pèmèt ke anviwònman an rete yon fason sèn, sela vle di ke n ap valorize dechè byodegradab yo pou ke pyebwa yo sispann koupe. N ap valorize dechè byodegradabb yo kote ke nou valorize dechè sa yo pou agrikiltè yo kapab fè plis avantaj nan rekòt yo epi fè menaj yo itilize yon chabon ki pa gen salibrite e ki mwen koute sou mache a. Lòske nou konnen yon konbistib ki trè koute kapab afekte ekonomi menaj yo nan peyi a e lè nou konnen ke gaz vann trè chè, Epi chabon de bwa òdinè la son chabon ki chaje ak salibrite e ki trè koute. Lè nou fè fas a pwoblèm sa yo, nou wè ke gen yon rediksyon nan sa rele famin yo, pwoblèm ekonomik ki frape yo. Se sa fè ke inisyativ chabon ekolojik la son bòn inisyativ ki kapab montre ke pèmèt peyi a jwenn yon souf. Nan zafè anviwònman, kote ke pap gen yon abataj de bwa masif kap fèt nan peyi a ankò, kote ke nap valorize tout dechè biyodegradab yo pou menaj yo kapab jwenn yon souf, pou yo kapab brile yon chabon ki pi pwòp, yon chabon ki mwen koute e ki kreye anplwa nan milye riral yo. Alò mwen menm antanke espè nan domèn sa, mwen la pou m akonpanye e. òganizasyon rejiste ADP ki gen pou enplemante, ki gen pou ranfòse kapasite l nan domèn nan, ke nou menm nou pral kreye omwen 10 tòn de chabon, kote ke moun yo ap kapab jwenn chabon pou yo achte alèz, e brile yon chabon ki pi pwòp e ki pi dire pa rapò o chabon de bwa òdinè la. Alo mèsi radyo Ginen moun, mèsi tout lòt radyo ki te prezan ansanm avèk nou. Se yon plezi pou nou te pale de chabon ekolojik maten nan kad lansman. Pye sa. Se yon jèn agwonòm, mwen nan katriyèm seksyon kominal Tòbèk e di fèm Leblan. Donk e mwen vrèman kontan patisipe ansanm avèk GFF nan kad aktivite sa. Donk e se vrèman enpòtan e pou m di nou ke yo fè yon bon bagay pou nou tou. Alò se pa sèlman mwen menm men gen lòt e etidyan yo pèmèt vin fè tèz de fen detid. nan sa ki gen rapò avèk memwa e yo pèmèt nou vini pou nou redije memwa nou nan kad aktivite sa e mwen menm aktivite pam map gen poum fè se ke se mwen menm ki pral asire sa ki gen rapò a lit kont chanjman klimatik nan lafrezilyè e petèt ke lòt yo lè yo pale w de lòt sijè yo se lòt moun se pa menm mwen menm nan. Donk sa se aktivite pa m m ap gen pou m reyalize. Donk mwen te kontan patisipe ansanm avèk GFF. Donk m swete yo kenbe la, pa moli. Mwen vrèman kontan paske nan kad aktivite sa yo, donk e pou w ta fè yon memwa, se yon bagay ki vrèman koute. Donk pou w jwenn finansman e ke w ap gen pou w depanse anpil. Yo. amelyore sa pou nou paske ma gen konseye syantifik mwen eske se pou kòb map gen poum bali ou konprann olye ke se mwen menm ki pou ta peye yo yo menm soutnim tou nan sa map gen poum fè an. Si w ta gen yon mesaj dirèkteman wap lanse, kisal tap ye? Bon.
E mesaj mwen menm ta kapab lanse pou popilasyon an, se ke m swete e sitou jèn yo ankouraje avèk lekòl paske souvan fò w ap jwenn jèn agwonòm yo otomatikman yo fè anviwon 5 an etid yo pa menm si yo ta jwenn yon ti bout djòb se 10000 goud yo te kapab jwenn pa mwa yo pa enterese kontinye etid la mwen menm mwen la jiskobou. pwojè. k ap lanse nan domèn agrikilti, patikilyèman nan domèn transfòmasyon lè dechè an pwodui ki enpòtan e ki pwòp, kote n pral sèvi avèk enèji pwòp pou non sèlman fè popilasyon an benefisye travay, men popilasyon an benefisye tou yon sèvis. kote pwodui ki ap derive de transfòmasyon dechè yo ap itil kominote nou. Donk, se avèk yon kè kontan ke jodi a mwen patisipe kòm youn nan pwòch de GFF, ki se Gwoupman Fanm Franchiz, men ki asosye ak dòt asosyasyon nan zòn nan pou fè pwojè sa lan. Donk mwen felisite tout moun, tout enstitisyon ki patisipe nan lansman pwojè sa a e m ap mande yo pou yo kenbe fèm, pou yo kontinye fè menm aktivite sa yo nan tout zòn nan depatman an e nan peyi a. Mèsi.